Non e pa fòt li non. Bay la pral grav. Nan mòn li soti a nan kote nan plas a gwo bèf kote soti a li pat konn li pat konn gwose avèk pa. Père Marcel, yon komedyen ayisyen k ap fè anpil aktyalite sou rezo a. Jodi lendi 12 out 2024 la, ebyen se fèt komedyen sa a. Depi w tonbe sou yon videyo Marcel, w ap tèlman ri, ou ka menm pipi sou ou. Men, èske w te konnen pa ki chemen li pase pou l rive nan nivo sa a. Se sakrifis li fè pou l vin gwosè komedyen sa a. Men, anpil kesyon ap poze, ki kote ki ba yon komedyen konsa? Makiyaj la, ti vwa sa a. La nou ye! Epa yo! Anlè, anlè, anlè nèt! Ki kote bagay sa yo soti? Nan okazyon spesyal sa a, mwen deside rakonte nou istwa komedyen sa a. Hello guys, kòman nou ye? CMB Production ka prezante nou yon nouvo videyo.

Bèl ti madam sa ta pral bay nesans avèk pè Masèl. Se nan vil sa pè Masèl te kòmanse grandi, li menm ak fanmi l yo. An 2012, yo ta pral deside kite Senmak pou vin abite nan vil Tigwav, paske papa l se te moun Tigwav. Se la a l ta pral kontinye avèk etid klasik li, kote l ta pral pase setan nan Lise Roseline Vaval nan Viyalè, de setyèm a la filo. Pè Masèl se yon elèv ki te vrèman enterese avèk aktivite lekòl li, ale nan bibliyotèk, fè de rechèch apwofondi, paske li te toujou vle pou l frekante yon inivèsite deta, nan kapital la, paske li te vle aprann syans de la jesyon avèk dwa ekonomik. Men ki jan l ta pral fè aparisyon l nan domèn komedyen an? Se repons sa a tout moun ap tann. Depi lè pè Masèl ap grandi, li te gen anpil pasyon pou sinema. Nan epòk sa yo se te CD, kasèt, ki te alamòd. Marcel te konn renmen gade anpil ti fim ayisyen nan epòk sa yo. Se konsa enspirasyon yo te kòmanse vini. An 2019, Pè Marcel pral lanse l nan domèn komedyen an ak pèsonaj ti granmoun nan. Li rele tèt li Père Marcel. Se konsa li ta pral kreye yon gwoup pou yo kapab avanse avèk pwojè li genyen an. Ebyen gwoup sa a li te kraze. Sa pa t rive lwen. Anben pè Masèl li menm li te di li menm li pap bay vag fòk li kontinye avèk objektif kel genyen an. Li kontinye fè videyo. Se konsa li pral kwaze ak pèsonaj sa yo, li deside bati yon lòt ekip avèk yo. Men o kòmansman pè Masèl pat genyen ti vwa li genyen jounen jodi a. Men ak ki vwa li te kòmanse.

se te challenge, danse, music, video sa yo se yo menm ki te viral sou tiktok la. Men se konsa Pè Masèl pral lage nan challenge sou tiktok la. Men li toujou kenbe orijinalite ti granmoun nan ak makiyaj la. Se konsa pè Masèl te lage nan challenge sou tiktok la. Depi challenge lan tonbe Masèl ap kraze sa plat.

Bagay la pral grav wi. Men Pè Masèl t ap fè mòde lage nan komedi a paske fòk li te jere aktivite lekòl li yo. Men pa bliye m te di w Pè Masèl tout rèv li Se pou li ale nan inivèsite, nan kapital la, lè l fin lekòl. Ebyen, lè pè Masèl ap fè filo, peyi a vin tèt anba. Kounya a, paran l ap di yo pa p voye l nan kapital la pou l al etidye pase jan bagay sa yo vin tèt anba nan peyi a, Yo pap ka kite l al nan inivèsite nan kapital la. Ebyen se konsa. Pè Masèl di bon. Fòk li gon bagay pou l fè. Se konsa l pral di bon, l ap bay komedyen an senkant pousan, l ap bay lekòl la senkant pousan. Paske fòk li al nan egzamen, fòk li pase. Si gen dis moun k ap pase, li menm fòk li se senkyèm moun nan k ap pase pou ti gwav la. Pè Masèl te pot lise sa sou do l. L ap travay, l ap fè videyo. Leyisa, madan majistra, ide mal, Yo te nan menm lise a tou. Pè Masèl pa janm pa ti chapo l nan valiz li lè l rive pou l fè videyo. Sou chemen komedyen li. Se konsa li ta pral kwaze avèk pa l a tou, Lil Swag, yo ta pral ajoute nan ekip la. Nou ka wè gen moun ki te kòmanse ki pa la ankò. Enben moun sa yo, yo te deside abandone staff la. Men sa pa t dekouraje pè Masèl pou l kontinye avèk motivasyon ke l genyen an. 23 jiyè 2023, pè Masèl pral deside chanje vwa l pou l te kapab jwe komedyen an pi byen.
Mwen menm se jodi a m tal dèyè m pa manje kay moun ankò mwen menm m pa manje Samson ofri m manje m di Samson m pa k manje se jodi a m tal dèyè m pran jodi a m ale Mezanmi li sot ap fè yo pale moun mal nan zòn nan wi eh bagay sa se pou m al se pou m al esplike pa latonn paske mwen menm m jire m jire m fè sèman pou m pa manje kay moun isit ankò.

Ebyen yo te deside kontinye fè videyo paske yo pa konn sa lavi t ap pot pou yo. Se konsa yo pral eklate sou entènèt la. An 2024 la la, si w ap chache yon meyè komedyen pou ane a, ou pa ka pa jwenn Marcel nan lis la. Nan okazyon spesyal sa, mwen te deside rakonte nou yon ti kout istwa de komedyen sa pou m te ka moutre nou kijan l pase de zewo a ewo nan domèn komedyen an. Jodi a se fèt li, m ap tou pwofite okazyon pou m felisite l pou gwo travay sa l ap fè anndan kominote pa nou an. M ap pote plis detay sou li pou nou nan yon lòt videyo. An nou tout swete komedyen sa bòn fèt ansanm avèk mwen. Mwen fè l ak yon ti kout istwa, ou ka fè l nan fason pa w. Kote w ka degaje tout sa k sou kè w nan espas kòmantè a. Se yon plezi pou m te pote ti videyo sa pou nou. Si w te renmen videyo a, pa neglije kite yon like. Si w poko abòne, fè sa kounya. Pataje videyo a pou plis moun ka wè l. N ap kwaze nan yon lòt videyo. Yoo!